Ou avèg? Li soti l kite w nan kay la ou menm sèl. Bon si m pa t vin parèt.
Ki afè Soraya sa? Ou toujou nan bay Soraya sa toujou? Hein di m byen, di m byen pale avè m. A ben wi m te souke l. Ou wè mwen ansanm avè w nou fini ni ou menm ni pitit ou a.

Yeah, istwa baby. M mal, paske m gen anpil pwoblèm. Sa fè sa?
M nesesite lajan mwen menm. Ou nesesite lajan? Ou pa konnen lekòl m ye? Kisa?
Kòman sa lekòl ou ye a?
Kisa m ka di w ankò cheri? Bon ou konnen manman m k ap fè tout bagay pou mwen, lekòl m ye. Fèm ta pale avèw m bezwen lekòl mesye. M poko janm konprann.
Bon w pa gen lajan epi tou bezwen fanm. Oh sa ka rive wi cheri. Sim bezwen bagay la ok m bezwen bagay mwen m pa ka ban mwen mwen m bezwen l la mwen pou ba mwen l. Men wap tann cheri men ou twò rapid paske ou konnen lekòl m etize map etize cheri. Ahh non m pa nan bagay sa cheri. Kòman pou m tann nan. Wap banm yon ti tan toujou paske imajine w. Ou konnen manmanm kap fè tout bagay pou mwen, kap peye lekòl peye pou mwen, kap peye kay mete misye t bagay sa ou konnen ti dema Nou menm ga nou menm ga nou menm gason menm kijan nou panse fanm ye se annik voup vap voup vap men pa gen bagay sa cheri.
Pandan papa pa t janm konn sa Yon jou papa deside Pou li pase al vizite m Ou pa di m sa k tonbe ansanm avèk landjèz sa a non? An fi sa, m al lakay li nenpòt 3 fwa prèske yon semèn m al lakay manzè.

Nou la nap kale pwa, nou la nap pale m bliye kote m prale a.
An nou fè wout sa a pitit. An ale.
Lè l rive l jwenn bebe pou kò l Li pran l pote li bay gran frè l la Ooh istwa peyi peyi Kòm si ansyen zuzu ki 84 ou vin fèm pèdi maj mwen kounya e kocho vin koche la blòdè gade yon ka baz eskize frè kitem jere bagay pam a manzè.

Pi kaka sa pa fèm bagay konsa. E ou menm Samantha banm di w e touj e m sanw m toujou pale w lè w ap fè kaka moun ap pran nan lari. M pa pa manke frekan. Ou pa rekonèt mwen? Ou pa manke frekan w ap kenbe pitit mwen nan kòlèt nan lari an. Frekan. A ranson ansanm avèk pitit mwen. Ou tande sa m di w? A pati de jodi manti w fè. Manti w fè. Manti w fè. Epi w vini. Epi w vini pou w wè. Epi w vini pou w wè.

Istwa Veye Veye yeah Istwa Veye Veye oh oh oh oh Istwa Veye Veye Ok Apre sa ou pa santi okenn doulè ankò kap fè mal? E ze a kòman ou santi w a ze a? M pa santi m gen anyen non Sèlman m pa wè Ou wè tout pwoblèm nan? Si w pat al nan kay Soraya ou pa tap gen tout pwoblèm sa Kounye a men pwoblèm ki vin rive nan mache kay Soraya. Ou konnen m pa pral ka Soraya men tout sa t rive Bon m rele doktè a pou l ka vin chache m Men w pa ka di l w pa fè anyen si w pa t al lakay li ou panse ou t ap malad konsa Ou panse ou t ap pran nan je kounya Doktè a m ap rele m ap rele doktè a Ou konnen ou pa ka ret la pou doktè a vin chache w la Alo

Mwen tou fè, mwen tou fè ou pa ka bay pitit mwen kou, frekan, vakabon, ou pa ka bay pitit mwen kou, soumoun. Epi nan fini ou menm, kijan w ye konsa ou menm, kijan w ye konsa? Ou pa janm tande, ou pa janm tande menm, lè l pale ou sanble avè l ou pa janm tande, ou manti, ou pa bon.

M gen plan m tout baza yo men ap yon sèl jou men yon ti zèl vèt m pa menm konn kote l soti men bon se de tchanpan shit man waw senyè Samantha son pwoblèm li vin bay wi m pa menm nan anyen avè l menm m pa menm nan anyen nan anyen pou m ta di w o mwens m te nan bagay avèk moun nan ou te konn ap eseye bay m non Bondye konn tout bagay kounye a kijan m pral reprezante m devan papa fi a pou m anonse li bagay e jan bagay la pase a la. Tout bagay pase kòm si m ta di son bagay ki klè. Pa gen dlo k koule avè m nan nan ka sa. E lontan, man m pa t menm bezwen rele l pou l vin la. Kounye a m rive a dat m gen nenpòt 2 zèdtan depi m rele man m di l m bezwen l, li pa janm vini. Kèk mwa de sa, tout sa m fè sèl Elena t ap kont mwen ni menm menm. M pèdi travay mwen. Shit. M gen enpresyon menm si m ta deside tiye tèt mwen, m p ap ka mouri.

Sa sam tap di w la tou a. E kòman w fè pale avè m konsa a? John ou ta mande kòman m te ye an premye wi paske w konnen m te malad. Kòman w ye, kòman w ye wi. A!
Kòman m ye, kòman m ye, kòman m ye. Kounye a w sonje? M pa manman w? Avè w m ap pale wi. John gen dòmi. John avè w m ap pale reponn mwen! Sak fè w konsa hein John. John avan map pale sak lanmou la telefon oubyen kontwòl m pa konn kiyès nan yo nou esplike m non paske m kòmanse pran moun John a wè mwen
oh Dieu senyè kòman John fè vin konsa John pa respekte m ankò e konsa w te ye John ou pa bezwen di m anyen se grann ou k fè w konsa granmoun sa m konprann li wi. Enbyen, kite l pou mwen. M konprann wi, kite l pou ou. Anben m ap kite John pou ou wi. Kounya l gran, m ka okipe l. Aah! Mèsi Bondye, kounya l gran ou ka okipe l. Mèsi Bondye, mèsi Bondye, ou pa sonje mizè m te pase avè John. Papa l te abandone m, kounya l gran ou ka okipe l. E konsa John te ye? Bon m pa t lage John ba ou nan eta sa a. John s on bon timoun li ye, se ou k gade John ban mwen. Anben m ap kite John pou ou, avè John n a fè sa nou vle. E pa rele m ankò sou telefòn mwen silvouplè John. Fè m favè, pa rele m paske ou vin vrèman malelve.

E kisa map fè? Map vin avèk yon demwazèl pou ou, kòm ou gen bezwen moun pou pou travay lan, e pou paske li menm sèl lakay lan li pap bon pou li. Fòk ou ka gen yon moun ansanm avèk li, e pou ka pran swenn, e map vin avèk moun nan pou nou ka jere sa. Paske pou koulye a la janl ye la ou pap ka li pap ka ret nan kay lan pou kòl, e m konnen ou menm se yon nèg ki pa gen tan tou, fòk nou jere sa, fòk m vin avèk yon moun. Kòm ou di m ou bezwen yon demwazèl, m ap vin avèk li pou ou, pou ou ka pran swen l, paske li menm li gen yon pakèt bagay li p ap ka fè pou nou. M pral fè tout sa m konnen, m pral met tout travay mwen deyò, tout talan m deyò, pou m wè si m kapab fè maladi an wè. Paske m ka di w, maladi an pa ti kras maladi. Epi ok.
Dakò, pa gen pwoblèm.
Papi?
Mari.

Demi li pa gen tan, son moun ki pa janm gen tan, epi pitit li an malad, m wè fòk li ka bon pou yon moun nan kay la ansanm avèk li, e sak fò ke mwen menm kòm m sa pa ta depale avèk moun nan travay, mwen map degaje m, map fè tout fason pou m pale avèk misye pou m travay la paske m wè misye ap gen bezwen moun pou travay la. Enben de tout fason, si ou jwenn travay la pou Samantha a, E avan m ap an afè, pase pitit mwen an konnen nan travay li prale apre sa pou l vini. Bon, se te pou sa, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa, paske mwen menm nou son nèg ki gen anpil prensip lakay mwen, e mwen kwè se pa pou yon pwoblèm, paske misye li menm li pa chita nan kay la. Ou konprann? Paske si w gen maladi, ou nan kay la, fòk te gen yon moun la pou pran swen maladi an, paske maladi an la li menm, m ka di w li gen yon pwoblèm nan zye.

Lè moun nan bezwen li beni nou wi. Bon map jere sa, map jere sa nan semèn nan e mwen ki wap kòmanse travay. Paske m pral pale avèk misye m fin planifye avèk misye nèt pou m ka jere afè travay la. Men mwen kwè kanmenm kanmenm wap travay kanmenm paske misye ap gen bezwen moun nan. E menm lè misye pata bezwen moun nan tou map bay misye pawòl pou l ka travay paske ou bezwen travay lan ke ou esplike m jan tout bagay ye map rann ou sèvis map fè sa pou ou. E ou pa bezwen pè non paske mwen menm m son nèg ki gen prensip anpil. Aziz, Dinouze, wi, Urmi.

Gen kòb paske depi m rive nan maladi a m wè gen kòb pou menm si yo pral jere sa paske mwen m paka viv anvi kòb mwen menm m konn kisa map touche mwen menm m konnen gen bwàs mwen m gen bèl bwàs nan menm m gen oh m gentan wè bagay yo m wè gen bon m te vin di w yon bagay m wè gen bwàs senpman ou menm ki konn kijan w pral jere sa paske depi w fè travay ou byen ou konnen dam nan li menm gen bagay li pap ka fè ou konprann.

Bagay yo pa konsa menn oh. Se konsa bagay lan ye piyay. M ap ba w travay ou pral fè pil kòb e kote ou pral travay la ap gen kòb. Bon wè mwen menm gad mezi medikal mwen mache la. Si se nan je m m ap pase spe. Bon se yon bagay mezanmi. Piga pa nou menm bay medikaman sa yo m pete je l pi mal non mezanmi.